Byeneme frè m ak sè m yo, bonjou, bonswa. Byenvini nan ansèyman sou Kòman venk le peche de lògèy, Kòman nou ka ranpòte laviktwa sou peche lògèy. Nan premyè entèvansyon an, li te kesyon pou nou pou nou te montre ke yon moun li ògeye, se lòske li aji avèk awogans. Yon moun li ògeye, Se lòske li mete tèt li pi wo pase lòt yo, e li menm, kote l plase l la, anba l ap gade lòt moun yo. Ògèy la, nou te wè ke se yon fòm ekstrèm d'egosantrism. Se yon atitid otèn. Se lè yon moun pretann ke l plis ke sa l ye a. Ou ankò, se lè yon moun refize rekonèt feblès li e admèt limit natirèl ke li genyen. Nou te wè tou se yon peche ki envizib Men, efè l yo, konsekans li yo, yo vizib. Yon moun ka toujou fyè, men, ou pa dwe gen yon fyète ki depase, ki eksesiv. Lè sa rive, ou tonbe nan sa yo rele ògèy. Moun ki ògeye a, leplisouvan, li pa bay Bondye regle anyen pou li e ke sa l ap fè a, Lap fèl a sa manyè. Se kòmsi l te mete Bondye chita on kote, epi l di Bondye, ban m fè baay yo paske lè m fè yo m estime yo pi byen pase. Si sa pa ta mache, ma fè apèl a ou menm. Donk anpil moun se konsa yo itilize Bondye. Donk, nou te reyalize ke. Chak peche ke moun komèt nan lemonn, chak gè ki genyen, chak mezantant, konfli, zigzani ki genyen ant de moun, ant de zanmi, andan yon fanmi oubyen nan yon legliz, si w byen gade, alabaz yo se lògèy. Se poutèt sa, Bondye nan Pawòl li, li kondane

Bondye kanpe anfas yo. Imajine w yon ti moman, Bondye ki anfas ou, li menm ki se Kreyatè, ou menm ki se yon kreyati. Wa imajine ki sa k ap tann ou antanke endividi. Men, pou jodi a, nan dezyèm nimewo sa a, nou ta vle ou konprann ke non sèlman ògèy la li sibtil e ke Dèfwa ou gen dwa ògeye san ke w pa menm rann ou kont. Men nou vle poze yon premyè kesyon aswè a, oubyen nan moman sa a. Se, ki kote yo jwenn ògèy? Kite n di ke ògèy grandi tout kote ki genyen kondisyon ki favorab pou sa. Depi ògèy la jwenn yon teren ki pwopis, ebyen l ap pwopaje kò l. Li ta etonan pou wè ke Moun ou pa panse, orgueilleux, e menm pami les apôtres, les saints apôtres du Seigneur, te genyen orgueil pami yo. E sa nap di a, ban nou illustre li a partir de yon pasaj. Yon pasaj ke nou jwenn nan Marc chapitre 10 verset 34. 35 a 45. Men ki sa pawòl Bondye di nan Mak chapitre 10 vèsè 35 a 45. Nan pasaj sa a, byenneme, nou wè ke se de nan disip Jezi ki fè yon demand. E nou kapab di ke se yon demand ki alabaz te genyen. pretansyon ladan l, ki te genyen ògèy ladan l. Yo di mèt la, Nou mande w, tanpri, fè ke lè w va retounen nan wayòm ou, nan rèy ou, fè ke, ebyen, youn nan nou va agoch e lòt la va adwat. Jezi di yo, Men, sanble ke nou pa menm konn sa n ap mande a menm. Èske nou ka bwè koup mwen gen pou m bwè a? Oubyen èske nou kapab batize batèm mwen dwe batize a? Yo reponn, Wi, yo kapab. E, veritableman, yo te kapab, paske lè nou, Jezi la t ap mande yo èske yo prè, èske yo kapab konnen yon ansanm de soufrans. Wi, sètènman nan listwa de legliz nou wè kòman les disciples du Seigneur, les apôtres, kòman vi yo te fini. Yo te veritableman konnen des moments de persécution, de torture et de douleur. Men, pou sa k konsène chita nan bò dwat oubyen nan bò goch, ebyen, se Bondye ki deside sa. E poukisa menm yo ta vle pou youn agoch youn adwat? Se petèt nan lide pou moun ka wè yo, nan lide pou yo parèt pli gran ke lòt yo. Men Lesenyè Jezi di ke sa pa dwe konsa pami yo, paske nenpòt moun ki ta vle gran pami yo, enben l dwe aprann sèvi lòt yo. Donk moun ki ta renmen premye a, ke l kapab tounen esklav lòt yo. Paske, Jezi di, Mwen menm, mwen bay egzanp lan. Mwen bay, mwen vini pou m, pou m, pou m bay lavi m, pou m sèvi yo, e m pa vini pou moun sèvi m. Men, m ta renmen atire atansyon nou sou lefè ke, ebyen, nan pasaj sa a, Bib la di, Lòt disip yo, yo endiye. Kòman nou dwe konprann sa? Ebyen, yo tout, yo te anime avèk menm entansyon, avèk lide pou yo parèt gran, lide pou lòt moun onore yo, lide pou lòt moun sèvi yo. E lè yo aji konsa, lè yo endiye, enben, pwobableman yo te vle fè menm demand lan. Yo endiye paske yo wè Jak avèk Jan, sè de frè, yo te pran devan e yo t al fè demand. E petèt yo di tèt yo, enben, kounye a, si Leseyè, lè li va retounen nan glwa li, enben, se mesye sa yo k ap nan laglwa e nou menm nou va tounen sèvitè yo, tandike nan fon kè yo, Yo ta dezire yo menm tou pou ke lòt moun vin sèvi yo. Kidonk, sa n bezwen konprann, sè ke lòske ògèy la, li jwenn yon teren ki pwopis pou sa, ebyen, l ap pwopaje. E, Anpil fwa, moun ki ògeye a, li gen yon volonte delibere pou se li menm ki antèt, pou se li menm ki chèf, pou se li menm ki egzèse enfliyans sou lòt moun yo. E Lesenyè di ke sa pa dwe konsa pami lè frè. Se poutèt sa, apotre Pòl, nan Galat, chapitro 5 e le vèsè 26, men kisa apotre Pòl di, Ne chèchon pas inevè de glwa,

Imajine nou menm k ap viv nan dènye tan sa ke pa ta ke kòmsi pa p janm gen bagay sa pami nou. Wi, li posib si nou kite pòt ouvè pou ògèy, ebyen ògèy ap antre pami lè kwayan, pami lè frè. Donk, Kiyès ki otè ògèy la menm? Ki kote ògèy la sòti? Ki premye moun ki te genyen yon konpòteman ògeye? Ebyen, Labib li trè klè sou otè ògèy la e li deklare klèman ke se Satan Ledyab ki se otè de lògèy. Pwofèt Ezayi nan chapitre 14, ebyen li site de manyè alegorik Satan le Diable, kote nan Ezayi chapitre 14, si m ta li depi nan vèsè 12, men se vèsè 13 e vèsè 14 mwen bezwen, li di, Te vwala tonbe du syèl,

2 vè nan 2 pasaj sa yo ebyen satan le diable hein Lucifer li site a 5 repriz li reprann a 5 repriz le pronom je je je je donk loske yon moun li orgueye se konsa l aji li montre ke se li menm kap aji e li viv avèk dè pretansyon Ki pretansyon l te genyen? L ap monte nan syèl la, l ap leve twòn li pi wo ke twòn Bondye, l ap chita sou la montaye de lasanble, nan ekstremite nò, e, l ap monte sou somè nuaj yo, e l ap sanble avèk le Trèwo. Se kòmdi, se kòmsi l ap di, li pral bay Bondye yon koudeta. Li pral monte twòn li pi wo ke twòn Bondye. Sa se pretansyon. Donk, lòske yon kreyati, se konsa li deside, a, aji a landwa di Kreyatè, sa se de lògèy. Donk, nou wè ke, ebyen, Satan li menm, li te kòm si te gen yon repinyans pou l depann de Bondye. Li te chwazi, en, mete tèt li nan yon plas ki pi wo ke plas ke kote Bondye ye a. Li te deside sèvi avèk pwòp Sagesse li, prop manière de faire les choses ke li menm li genyen. Et c'est ce même esprit ki traverse le monde au cours des siècles. Se menm panse sa yo ki kontinye ap exprime jusqu'à nos jours. Kote gon bann moun kap di, eh bien, se mwen menm, se mwen menm, se mwen menm. Se mwen ki mèt tèt mwen, se mwen menm ki fè ceci, se mwen menm ki fè cela, se mwen menm ki fè des études. Sa Se de lògèy. Donk, e anpil nan nou, a yon moman ou a yon lòt, nou te kite ògèy la grandi nan kè nou. E nou kontinye kwè ke nou kapab fè yon bann bagay san Bondye. Nou kontinye panse ke nou ka plan pran plas Bondye, nou ka dirije pwòp lavi nou e n ka bay lavi nou direksyon ke nou vle. Anpil nan nou, nou panse ke nou ka fè de Bondye yon sòt de pòt bonè ke nou va envoke nan moman detrès. Nou panse ke nou ka itilize Bondye, nou ka fè sa nou vle avèk Bondye. Lòske se konsa nou aji, nou aji avèk Ògèy. Men frèzesè, si nou vle fè Bondye plezi, nou dwe kite se Bondye ki dirije e ki mennen lavi nou. An atandan pwochèn entèvansyon an, ke le Senyè vou benis abondamman.